Alo. Wi, an tande byen mwen. Ok. Wi, wi James.
Trè byen. M tande w trè trè byen. Donk kesyon ke m te poze w pou n te kòmanse a se ke se pa t pa az, se pa t pa aza ou te anrejistre vwa l e se pa t yon entèvyou tou w t ap fè avèk li. Ki sa ki te rann ke w fè l? E si dayè m te felisite w e m di w mèsi paske san ou, san anrejistreman sa a jounen jodi a ta pral gen gaspiyay lajan ki ta pral fèt bay, bay e, M pa konn kiyès pou m di Jòj non, ay Jòj la m pa vle ba l bon non l kounye a, m ta vle di nèg sa a se yon Espèce de Jòj. Wi, yon espèce de Jòj. Vas, ann ale, ann ap tande w frè m.
Bon, euh, James, kòm nou te ankò nou resalye tout zanmi ki ap tande radyo sa maten an. Donk, kòm nou di nan e pwomosyon travay nou, pli de 28 an nan mond evanjelik la, etan kòm yon pwomotè, e gen dot travay ke nou fè tou a travè legliz evanjelik yo e m kwè e sèten anpil moun e abitye avwa e pi ki rekonèt tou travay ke nou fè e pi kredibilite ke nou gen nan legliz e pwotestan yo nan sid de la Florid. Donk se pandan n te sou lè lye e pi vrèman e sè Rose te soti an Ayiti, je kwa se te fevriye 2 e 2017. Donk, pandan l te wè nou epi nou pa t twò lwen, li di l ta bezwen wè avèk mwen. Epi vwala m te fè dilijans, m al kote l tousuit. Donk, se lè l rive, epi se lè m rive kote l, epi l ap esplike m kòman li sot fè nèf mwa ann Ayiti, yon nèf mwa de soufrans, yon nèf mwa de dilabè. Donk, epi apre sa, li te kòmanse pale. M t ap tande li. Epi li di m rezon ke l rele m lan se pou m kapab ede l. Men, avan sa, li di m konsa li te rele plizyè moun deja, li pa jwenn yo epi yo pa ba yon bon repons, li pa enterese men l konnen mwen menm m ka enterese pou m ede l. Donk se la ke epi donk sa te kòmanse.
Dakò gen, donk epi li kòmanse, e la pou pou te ede l nan ki sans? Donk ou konnen etan kòm yon atis, e nan ka li eksplike m yo, se ke pou m te ede l pou m te fè pwogramasyon pou li, paske jan l t ap eksplike mwen, li di m ki pèsekisyon ke l genyen,

pwan elan li dim konsa ke paske li pa gen lòt fonksyonman mesye a pa vle edel e malgre sa li pa sipòtel pou tout tan ke li te an ayiti a donk li di aske eske m ka pwograme kèk pwogram pou li. Donk se lè sa a kounye a te epi kounye a kòmanse eksplike ou sitiyasyon l ke lap viv e ou di nou nan sa n tande a gen kèk bagay ke w retire ke w pat vle moun an twò tande men ou gen ou gen ou gen vwè sa lontan e ou di m gon epòk ke l te sòti men se kounye a l ap fè aktyalite.
Ebyen James kite m di w ke il y a pafwa lò ke w ap fè kèk bagay avèk tout kè sa k fè m toujou di tout moun tout sa w ap fè dan lavi e pou yon moun oubyen pou tèt pa w fè l avèk tout kè w. Osito ke ou fè l, ou fè l nèt ak tout kè w, m kwè ke an retou, gon chante ki di sa pi devan wa konprann pouki, pafwa li avwa dè pèsekisyon sou wout ou, oubyen gen bagay kap byen mache pou ou, mal mache pou ou menm, donk se pi devan ou pral wè egzakteman fri travay ou, lè w plante yon pye bannann ou espèk pou pye bannann lan li menm li pwodui demen si Dye ve. Ebyen m te gen yon enspirasyon ki te di m James, pa rapò a gen anpil pwogramasyon ke nou konn fè avèk sè Rose deja, envite l nan kèk pwogram deja, Epi mwen di konsa ke yon moun tankou sè Rose m pa pran l kòm nenpòt kòman paske se yon moun kominote a apresye anpil, m konnen w anpil pakou m te konn fè avèk Emma Achille epi m vin jwenn sè Rose donk se youn nan mond evanjelik la m pa konnen pou sa m pa konnen yo oubyen pou nan lòt relijyon yo men se yon dam ki vrèman gen yon vwa melodyez ki reyèlman chante trè trè trè byen mwen apresye vèsyon mizik li yo anpil e m wè kominote a paske mwen menm lè m ap sipòte yon atis etan kòm yon pwomotè m Ilya pafwa m pa menm gade atis la lè l ap pèfòme. M gade piblik la kòman yo apresye, kòman yo akeyi atis la. Donk sa se teknik pa m avèk lòt bagay. Donk mwen menm m di konsa ke kite m pran swen sa sè Woz pral di m yo paske ou konnen nan mond evanjelik la li trè trè trè trè frajil. e pa rapò a eksperyans ke nou fè ladanl. M gen dwa te jès di sè a te gen dwa jis mande m yon èd epi m al sipòte, bon ou panse yo ta pral bay non, yo ta pral di sesi sela swadizan se yon moun petèt ke l avèl oubyen mwen menm se petèt se yon bagay ke m ap chèche. Malgre tout pawòl sa yo vin repete aprè men sa pa te reyèlman etone m paske m te espèkte bagay sa yo te gen pou sòti. M di bon m ap anrejistre sa ke l pral di m yo afen ke demen si Dye ve. Se sa m te panse sa fè m di lesyèl mèsi, m di Bondye mèsi. Paske m di, demen si Dye vle, on ne sait jamais ki sa ka rive, men sa a gen dwa sèvi m. Men si m te di w kòman l pral sèvi m, James, se pi gran peche. M pa t konnen kòman l pral sèvi m, men se jis ke m di, bon, m ap anrejistre, e mwen rejistre nou fè odyo sa a an 2017, fevriye, e li vin sòti jou sa mwa me. Pa gen oken animatè, pwomotè, kenbyen avè l, zanmi kenbyen avè l ki te janmen, janmen, janmen Le maestro Jean René Charles, maestro k chante mizik li di Jezi pral jije kriminèl yo, eskize m dèske m espe e e alò si petèt li ofanse, petèt paske m m repete non l men pa nan move jan e m konn fè anpil pakou vire tounen avèk li, li pa t okouran de odyo a. Se pandan li pa t okouran de odyo a, se pandan m pwograme pwogramasyon an pou Sè Woz, alò kite m poze w, kite w kite m pitko poze m kesyon pito, si w vle m pale pou m eksprime m ap eksprime men ou gen pa pou pale. E ba ou m ba ou pou pale wi, pou pale de tout sa k pase yo epi sa w vle n konnen wi, pou ke nou ka pou n gen klète wi. Ou mèt lage. Sistèm radyo a dòk se kesyon wi. A bon m byen kontan ou eklèsi paske m. Wi ou mèt ale, ou mèt ale.
E vwala. Donk, epi, Sè Rose, lè l esplike m tout doleyans li, li, li di m tou sa ke li andire pandan ke li malad yo, depi dè lekòmansman a, a, a moman ke m ta pèdi l la, li ban m dilijans, e m kwè fòk gon moun ou ta gon gwo kè ki, ki petèt plen fyèl pou pa ta sipòte Sè Rose nan moman an. Epi lè l ap esplike m doleans, men tout sa l di m yo gen kèk pawòl negativ, Jòj te gentan konn ap esplike m, li te konn pale avèk mwen, pou byen di w laverite, misye pwograme plizyè pwogram, gen pwogram ke m anime pou li, an absans Sè Woz. Gen dè choz ke nou pa vle tou fè repete ankò, kòm mwen di w odyo a se yon odyo ke nou te fè, Original audio a li pa vreman deyo paske gen bagay pou lamou e respè levanjil e pou respè tèt pam e pou respè sosyete a mwen te oblije fè yon ti bout pako sak fè audio a vin soti se pandan 2017 la fevriye a lè Sowes dim sa nan menm moman an m tou konekte pou m ede l, paske m pa t gen kè pou m pa ede l. Ou konprann, m pa t gen kè a pou m pa ede l nan jan l te esplike m. Menm si si sa l te di yo se se yon de mansonj, m t ap toujou bay le bwa pa rapò a enfimite ke l genyen. Epi, donk, m pwograme pwogram an fevriye, epi, e, twa, e, je kwa ke se twa, twa, twa me, m pwograme pwogram lan, m kòmanse fè pwomosyon pou li, m ale, e, m ale, mwen fè, Mwen fè spap pou pwogram lan. Alò, tout sa mwen pral di w la, James, se son dè choz ki sòti nan pòch pa m. E m pa kwè gen oken moun ki pral di l te rele m, li te ban m yon bagay, yon sipò pou m te sipòte Sè Woz. Men se apre, legliz yo pral rekonèt travay la, legliz yo pral vin sipòte apre. Mwen fè postè, m fè spap pou pwogram lan. Epi mwen lwe santral lokal pou pwogram lan, mwen lwe son, tout bagay. Se te vrèman byen kòmanse. Epi bon, boum, n ap fè pwomosyon an, distribiye flayè, tou sa. Bon, se mwen ki te pran responsablite a, m te kapab ede li. Epi pwogram lan se te 5 fevriye ou 6, je kwa, dizon me. Sen me ou bye sife wi e alos m gade dat la map we ki premye samdi ki te nan mwa me 2017 la epi vwala m fin fe anrejistreman an epi se pandan ke odyo a pwal soti 3 jou avan pwogram lan fet an mwa me 3 jou sè Rose relem li dim brother Djin ki kote w ye la mwen di sè Rose mwen nan lari M ap kontinye distribiye flayè. Li di m e enpòtan ba l yon chans 15 minit vin kote l. Lè sa l te nan Louderhill epi m di waw ok m pa gen pwoblèm. E tousuit e lè m di w e e sèvitè m t ap pre di sè Rose a tou kè se tankou s on s on manman on mè de fami kòm konnen s on mè de fami ki mwen menm tou gen eksperyans ke m viv familyalman palan donk m te oblije pran Lucas tout sa l bezwen nan moman an pou m ede l. Epi lè m rive sou lè l ye, epi m wè l te chita nan yon machin bmw, epi te gen yon lòt sè ki chita sou volan an. Epi li desann vit la, li di m, monchè, kle sa a se kle pa l. Machin sa a se machin pa l. Li di m, kòm se Bondye ki te ban m enspirasyon an, se Bondye pou l di mèsi dabò. Ebyen sa se nan fri alò kite m 3 jou wi avan pwogram lan fèt petèt bay sa ou pat viv yo James m pa kwè ap tande sa nan spot la nan audio a li di m ke 3 jou avan pwogram lan nou mèkredi li di m sa se fri travay la li di m ou konnen m ap ede l se vre men se pa tout tan ke m ap gen chans pou m sòti avè l men si l gen machin nan gen chofè ki gen dwa pa gen machin li gen dwa pran nenpòt moun pou kondwi pou li, ebyen nan fwi travay la Bondye beni l li ba l aksè pou l achte bout machin sa. Monchè se te vrèman cho o kè anpil felisitasyon pou travay k ap fèt la m santi m te reyèlman kontan dèske l te di m sa paske li eksprime m sa trè byen m konprann sa m di waww epi m di machè kite m kontinye al fè travay mwen m ap tann jou a pou m ka bay bèl temwanyaj de de jan Mayo te kòmanse a kote yo rive. M di bon se byen sa. Epi menm kote m ap vire a, li rele m li di m a e li genyen yon vwa ki di l Jòj ta nan pwogram nan. Men an avril, yon mwa avan pwogram lan, Jòj te jwenn mwen sou lè l ye devan m gen de ou twa temwen okilè. Te gen jounalis pami yo ki te la, m te jwenn yo sou m kwè se okazyon Pak, Hollywood James M te jwenn Jòj te jwenn avèk mwen. Jòj te bondi sou mwen. Misye di m se depi lè sa m wè misye se yon satan. Alò, byen antandi m konnen ke bagay gen moun ki pral ofanse men m pa vle fè twòp bagay, twòp pleonas de bagay sa yo. Epi misye bondi sou mwen, misye di m kòman m fè m konnen ke sè a nan tout sesi nan tout sela epi m pran pwogramasyon m ap pwomote pwogram pou sè a san ke m pa avèti l oubyen kòman m fè pran responsabilite sa. M di misye. M pa yon atis, m se jis yon pwomotè e m te toujou di atis la, m pa ka fè edmi pou ou. M pa ka fè edmi. Dayè menm pou manman m m pa ka fè edmi. Ou konprann? Donk manman m li menm si gen yon bagay m gen dwa fè manman m fè atansyon, veye pou manman m, men manman m pa ka koz ke m edmi avèk yon moun. Epi m di misye, bon, m se yon pwomotè, nenpòt atis ki vin kote m lan pa pral an mezi de mwen menm ki moun ke l ye, ki jan de sèvis ke m pral rann li, ki mande m èd, m ap toujou an mezi, si m kapab, pou m ede l. Epi se la, epi pandan misye mal pale, epi bon, vwala ke m te gen kèk ti aksyon vèbal ke m ta pral di misye tou, epi mesye yo di m konsa ke antre nan machin mwen, al fè wout mwen. Epi m antre nan machin lan vrèman vre, m ale. Epi pandan m sou lè li, mwen rele sè a, m di sè a, men kote mesye a sot jwenn mwen la a, men kisa misye a di, men kisa l fè. Li di m konsa ke, Pa okipe mesye a, paske mesye a di se nan poubèl pou l manje, se wè pou l wè mikwo, l ap retire mikwo nan bouch li. Tout moun ki kanpe sou wout pou ede l, li toujou chèche yon fason pou moun yo ta dekouraje. Li di m, Silvouplè, jiskisi James, mwen gen tèks mesaj la nan telefòn mwen. Li di m, Silvouplè, bwòdè, kontinye ede m, lavi a se konsa l ye. Alò, epi menm kote Mike te ba l vag, epi bon, pason, lè l fin di m Jòj ap la nan pwogram la, m di, Machè, se ankò byen, pa bliye peyi a, ou marye legal, plis timoun yo, ou gen tout tan sa w pa wè yo, se t ap vrèman yon felisitasyon, epi w ta wè timoun yo, pou timoun yo ta vin nan pwogram lan. Men m di yon sèl bagay, Jòj ap nan pwogram lan, ke l ta vini ke l pa vini, m pa konnen pa ki vwa Kester a jwenn li, m pa t mande twòp detay. M di si misye ta gen aksè pou l ta pran mikwo, li ta sipoze fè yon eskiz piblik. Li te gen yon ti agiman, ke l pa repete sa k te pase m avè l la, ke l te gen yon agiman ansanm avèk mwen, se yon bon travay ke m ta fè pou li menm a madanm li, a pitit li, donk li eskize de prè de sa k te pase a. Men, Jòj gen lè te gentan fin fè yon lavaj sèvo. E kite m di w sa reyèlman avèk anpil regrè ke sa vin fristre m jodi a, m vin pi konprann mouvman k t ap fèt la lè l di m sa, Jòj gen de fo moun, swadizan de fo pastè, de fo pastè petèt moun tankou li menm, li antre nan tèt moun sa yo pou yo rele sè a, pou yo pran tèt sè a pou yo vin kraze pwogram lan. Se kounya se aprè tout bagay sa yo vin pase map vin konnen se vrèman paske aprè li fin fè sa anpil moun epi se vwala ke nan pwogram lan epi m wè gon venn ki te soti Orlando ki debake men m te genyen moun kap anime pwogram lan m te gentan fè tout pawòl m te gentan pale avèk sè a men sè Rose gentan konnen byen enbi ke jòj ap vin nan pwogram lan e si w tande odyo a lap di w konsa ke fòk sè a ta retounen avèk lajan pou l peye kay pou l peye bil avan sè a met pwent pye l nan kay la. Alò misye konnen fri pwogram lan li pwan tèt sè a li.
Kay sa yo te genyen an ka achte oubyen kay lwe? Bon si w tande audio a James m pa konnen si pati sa ladan l audio a fè konnen ke lè m mande sè a eske se nan kay yo achte sè a di m non se lwe. Sou tande m pa konn si pati sa nan odyo a menm genyen l orijinal men nan mitan pwogram lan te vin gen yon fwani ki fèt. Padon?
Sètènman, sètènman m gen orijinal la sètènman ou konprann paske bagay la te vin tèlman fèt trè brèf paske sa k fè m te vin fè l sòti sa ke m pa t gen tan korije l twòp. Se pase ke yo te vin ap fè gen kèk derapaj a la radyo epi avèk nan sou Facebook ke Jòj te gen tan ba l bat pou l fè. Epi donk m te kouri koupe bout la an nan ladan li avan menm ke m te mete l opwòp pou tout bagay te ka sòti klè. E si w ap tande odyo w ap tande yon ti bip, yon ti fidbak tanzantan. paske l pa t vrèman pwofesyonèl, se pa tankou yon bagay ke m te fè pou di se yon sòt de entèvyou, donk epi bon vwala. Epi donk li fin fè tout moun yo manipile epi fè sèvo sè a, yo gentan fin fè bèl aranjman osito ke Jòj parèt nan pwogram la, paske pa bliye sè a, Podyab, li anvi wè pitit li, li ta renmen retounen lakay li, Men li pa reyalize donk Men pandan map diw sa Sè a pat janm konnen ki si odyo a toujou la Ou konprann Men yo manipilel vire tèt li Jòj jis fè aranjman avèl non sèlman poul pran machin ki nan menl lan kel fenk achte a plis Jòj tou senpleman parèt nan pwogram lan sè ke kòmsi mwen menm ki te nan seren ki tap bat seren kap vire kòmsi son nèg ki vini poul fèm peye kèlke le frekan pou depans kem fè. Mon chè James poukò map pale avèk ou a pwogram lan fin fèt finansman pa lan m pa konn sil te fè 1 dola sil fè 2 dola tout kòb kem depans m te depans pou pwogram lan.
Jòj pran kòb la jòj kidnape kòb la. Jòj vin pati ak konvenn jòj vin ranmase kòb pwogram lan lale avèl li ranmase kòb pwogram lan lale avè li epi. E se apre m vin konnen se yon konfyolo ki te fèt, son la, son, se apre m vin konnen se yon konfyolo ki te fèt, se yon lavaj de sèvo ki te fèt avèk sè a, li manipile l epi, e, pandan nan pwogram lan, epi sè a t ap pale, misye fè tout sa l konnen pou l di sè a fòk nou fè yon ofrann nan pwogram lan. Yo te fè yon trè bèl ofrann paske li fè se a fè moun yo konnen ke yo gen kay yo ke yo pral pèdi, donk sèke yo ta bezwen yon ofrann espesyal. E lè m di w sa, ou Ayisyen, yo di Ayisyen pa sipòte, m konprann. Gen moun se lè w sou baton, se lè je w pete, se lè ou sou kabann lopital, se lè sa Ayisyen sansib. Gen moun ki ede ki sansib wi, men nan jan temwanyaj yo t ap bay la epi moun yo te fè ofrann pou sè a, pandansetan sè a di m se kay ke yo te lwe. Alò jòj fè bagay la pa son lòt fason fè konnen ke ou pral pèdi kay moun yo fè w vant boul. Monchè kitem di w ke m swete moun yo yo pa nou pa degrade levanjil. Paske pa bliye la bib pale jan de moun sa yo riminan sa yo fòk nou jwenn yo nan levanjil banbochè sa yo griyajè sa yo fòk nou jwenn yo nan levanjil. Eske w okouran kote jòj eske w okouran mesaj tèks jòj yo ki di re kowona sèwoz te genyen? Nou gen tèks sa a la kote ke misye ekri sou facebook li. Se kowona e kounya pou yo kontinye bal lajan poul ka e fè antèman.
Bon mentenan e sa sim diw m gen tèks la m pa genyen l men m gen de pwòch de moun ki trè pwòch ki di m yo tande e yo wè l men vèsyon ki te vin jwenn nou se ke se a e l pare ke l te fon dezyèm strok. Epi sila etan dezyèm stroke la epi gen moun swadizan ki di paske mwen menm m poko konnen ki moun reyèlman alò m te pale a manman an yè men m potko gen chans Ki kote manman an ye? E yon trè bèl kesyon. M plis kwè manman an se Okap li ye men m pat poko poze l kesyon egzakteman paske m te gen yon aktivite e minit ki te sou telefòn lan te vin fini, m bout ko jodi. Pandan m fin pale avèk ou a la a, se rele m pral rele manman an pou m konnen egzakteman ki kote li ye e m ap tou di ou ki sa l te di tou. Sa manman an di?
Pou tout moun k ap tande. Bon, kòm nou koupe nan pawòl yo yo anpil. Wi, wi, paske emisyon an ap fini nan 2 minit ankò e m panse demen se m ap fè plis tan.
Kitem diw audio a li menm lap fè hit, lap fè anpil pakou, e moun yo pa konprann sa. Si tout fwa nou te bezwen moun nou bezwen pou nou ta sipòte, m konprann ke ti moun yo toujou ti moun, yo nan men jòj. Ke se swa yon dola ka antre a se nan men jòj lale. Moun yo pa konprann sa, tout moun Facebook, tout moun ki sou le rezo, sa map di nou a son bagay sèten. E m ta swete kòb ki ranmase la ta pase paske kitem diw daprè sam aprann poukòw genyenl egzakteman poum dil a 50 pousan James, Gen aksyon legal k ap fèt nan mouvman an. Gen gen kèk aksyon legal k ap fèt nan mouvman an. Pase kòb sa ki ranmase la vrèman vre, kòman kòb sa pral distribiye. Lè m pale ak manman, fristraksyon moun yo, sè ke si ta ka gen yon sipò pou ta fè yon bèl sèvis pwogram an memwa de sè Woz, se nan men yo pou pou èd sa ta ale. Mwen menm sa a, mwen m desan pou m pa peye avè l, pase yo menm, manman an enkonsolab. Gran sè li enkonsolab. Pandan sè Rose te sou baton an, se li k ap sipote yo. M pa di son kòb ke yo pral pran pou bagay. Son kòb de souvni e avni e pou yo ta fè yon trè trè trè bèl pwogram James pou an memwa de sè Rose. Jòj pa gen anyen serye ke l pral fè pou sè a. Mwen, m eskize m oprè de timoun yo podyab ki vrèman inosan. Tout kòb ki ranmase k al sou Facebook yo se nan pòch Jòj ke li ale. E pa bliye nan odyo a James, te gen yon afè de Life Assurance ki te pale tou nan odyo a orijinal. Li pa pale nan odyo sa w ap tande a. Ok se yon afè de la sentirans kote se a di misye te vle swadizan manipilel swadizan pou bon ou konprann kisa m vle di w pa life asirans se ke jòj son nèg ki gen dwa menm gon pakèt lòt bagay benefis de sa ke pèsòn pa konnen epi pou yon moun tande yon moun fè yon aksyon konsa ou pral bay ki moun e moun ki pran an chaj pou ranmase m pap ba w manti je suis là pour la vérité e m ka mouri pou la verite James menm moun kap ranmase lajan sou rezo sosyo Si w al chache background moun sa yo, w ap sezi, w ap met 2 men nan tèt. Se son 2 mafya ki moute sou Facebook k ap ranmase lajan pou met nan prizon. Pandan se tan Francis Tolbert, mwen m ta di a mwen menm son moun, m pa di ke, m pa pè anyen ki pase pou mwen. M pa pè oken menas pou levanjil e m ap rete tann tou paske m konnen le Dieu que nous servons est un Dieu de justice paske Bondye p ap dòmi paske di la pafwa gen moun ki pral fè tantativ swadizan pou fè sesi. la e e m di moun yo m pa di se regrè non kote ki ta voye sipò ba sè Rose men si sipò sa ta bay manman bay fanmiy yo li tap pi bon pase nou genyen de kontak dirèk ke w ka pale a manman an avèk sè a. Tande se sa fè m bezwen antre an kontak avèk manman an mwen menm pou m ka redirije sipò sa yo vè manman an pito m bezwen redirije sipò sa yo pwiske. Sa fèt konsa m ap rele l m ap konsa ke m ap ba li ide ou menm epi w ap gen pou w rele pou swivi ide kap fèt Wè, di l mwen vle, mwen vle ede l a, mwen vle ede l a redirije e sipò sa yo vè li menm, pou, pou, pou sipò sa yo sispann al jwenn, al jwenn Jòj, pase Jòj pou kont li son asasen. Wi, sètènman, sètènman, antèman pou kont li, sètènman. Jòj son asasen. Egzakteman. Epi, epi Jò, m ap tou di sa, e James, m pa konnen ki moun ki sou dosye a. E m kwè ke dapò, da, daprè tout bagay sa yo k fin fèt la, m panse se, si ta gen yon aksyon legal ki fèt rapid, mò a, kò a ta sipoze retounen bay fanmiy li. Paske aksyon Jòn te komèt se ta yon aksyon kriminèl ke li ye, e m kwè ke kò sa a ta sipoze. James, w ap tande pita gen yon pakèt bagay ke m tande k ap fèt, swadizan mouvman fetich, gen yon pakèt lòt bagay m tande k ap fèt andeyò de tout bagay sa yo. Gen bagay ki p ap sòti toujou wi. Gen dè choz moun yo pral tande k ap al etone yo toujou, paske w konnen pa gen anyen ki anba tab. Toujou gon zye, menm lè w pa wè, menm lè w wè 2 grenn zye fèmen, toujou gon zye k ap veye, k ap gade tout sa k ap fèt. Menm si se nan yon kwen kay ke w te antre, nan yon ti chanm fèmen, gon moun k ap okouran de sa k ap fèt.
Ok, donk. Egzakteman. Pou pa kite ti tan de sa, pou mwen avèk jan de mafya ke nou, moun ki abiye an vès, ki swadizan yo se kretyen, yo se pwotestan, m toujou di moun yo sa, m fè anpil atansyon. Si yon moun ap desèvi w James, pase pou ou menm konnen son moun ki gen yon radyo kominotè ki fè anpil travay ki bay anpil sipò nan kominote sa. Bon moun kap sèvi w pa konn moun nan ki moun ke li ye. Si yon moun kanpe moun ki kanpe sou Facebook se son de mafya. Gen bagay ke nou konnen mwen m pap baw manti James m pa di m pral antre yo men gen bagay ki dwe sispann pase lè w se temwen pou Kris gen de bagay kap fèt wonn nan peyi a ou konnen yo kache yo Ou kache yo seke ou gen youn nan moun ki pa. Antouka mes akase map retounen avek ou demen nap re kontinye demen paske mwen m lage nan kò jòj fòm jwenn bout jòj epi ou gen youn nan kò animatris mwen yo la ki fledji tap sa gen yon de twa jou depi fledji avan bagay la pete a fledji dim James moun yo ap mande pou ou pou ou sè jòj ou sonje ou t ap dim James epa nou pa di anyen de sè jòj paske moun yo konnen mwen m pou kòm mwen m deka fè antèman sè jòj Nan mond evanjelik la, san n pa blije mande. Now, sa pa t enterese m, men genlè Bondye pa t vle m antre nan dosye a an atandan ke vòy sa yo sòti, paske pou m t al, pou nou pa t konn bagay sa, pou m ta pral kontakte Jòj, pou n di l pou m al envesti fè antèman, monchè m t aprè m t ap regrèt anpil. M t ap pann, m t ap, m t ap met Jòj tèt anba m pran kòb la nan men l tou bak, sa se si. Men, m byen kontan. N ap kontinye pale avè w. An nou eseye wè kòman, mwen menm avè w m panse nou ka met pye nan, nou ka antre pou nou eseye redirije e, e rezo sosyo yo, redirije kòb sa vè manman e, e rantre nan kontak legal yo pou n wè kòman Yo kapab fè kò manman an antre bay bay kò sè jòj rantre jwenn manman sè jòj men kòm nou konnen humm kòm nou konnen kounya la o nivo imigrasyon bagay yon ti jan chanje pou lè ni o nivo antèman kòm si pou yo ta bay manman an papye pou l fèl rantre imigrasyon prèske pa antre nan lojik bay moun papye pou al nan antèman ankò yo donk men avèk avoka eksetera eksetera m panse mwen m avoka eseye wè nan kèl mezi ka nou ka redirije sa Pou lwe pou kob sa yo sispann al jwenn jòj menn pase fok fok gon moun ki gen pouvwa ki gen pawa ki ka fèl si se pa sa si se pale nap pale nou pa fè aksyon jòj ap kontinye ranmase lajan sa yo si gen asirans vi vre jòj pral jwenn lajan sa yo poul al banboche e kontinye fè kriminalite donk. Junior ban nou segond pou m ba w konklu pou kounye a. Wi wi Ebyen James mwen remèsye w epi tout kò animatè animatris ou yo mwen remèsye yo ankò pou entèvyou sa e yon dènye mesaj n ap lanse e se yon yon pawòl dò m swete moun ki konn priye priye pou timoun yo pou avni timoun yo ou gen dwa jwenn yon sè ou 50 an ankò Paske ou milieu timoun yo gen gen de talan fò nou trè trè trè pridan tou pa eslogan yo e gen bagay nou pral oblije antre pou lamou de de sè zanfan pou lamou timoun yo nou pral antre kèk bagay James e moun ki gen kontak dirèk ak timoun yo silvouplè ede yo ancheri yo ba yo bon ankadreman epi priye pou yo menm pou nan Sa yo pou nou jwenn yon lòt Sèwojòj ki gen yon Sèwojòj 50 an, 60 an. Alò, alò konnen mwen se pwomotè m ye, gen dè choz ke mwen preveni, mwen wè, donk ki sanse ki kapab rive. Non men, si nou sonje,
m byen dakò, Junior ba nou segond wi, m dakò avèk priyè ke w mande pou timoun sa yo, paske nou sonje sa k pase Whitney Houston. Whitney Houston mouri kite yon ti pitit fi l nan men Bobby Brown ki te se papa a, papa a se te yon, papa a pou kont li se te yon lòt jòj. Ebyen gade koman ti pitit la pase gade koman Christina pase sa di si nou kite timoun sa yo konsa nou pa priye pou yo tonbe nan men jòj tou yap pase menm jan a sè Rose paske jòj pral pimp yo jòj pral fè yo al mache mande fè menm jan a manman an ba li ebyen jòj ap kontinye pa travay jiskaske yo ka mouri menm jan a manman yo. Egzakteman donk m swete moun yo kòm mwen di w Bondye kwè m si w vle Bondye nan dosye a m kwè ke l ap fè wout pou timoun yo men w konnen fòk nou priye epi fòk nou trè veyatif men se te vrèman yon plezi. Map miltiplye kontak yo a manman an map pale avèk ou aprè pou n ka konn sa nap fè epi de mesye vena prepale ankò paske ou gen anpil bagay ke m santi ou ta di ou poko di nap ba w opòtinite pou n pale paske fistrasyon an la e ou konnen anpil bagay e m panse atravè ou menm